Meilleur solution pou bann sa. Bonjour, bonsoir mes amours, kòman nou ye, mwen konnen nou anfòm, jodia mwen tounen back ak yon nouvo video pou nou, video mwen pote pou nou jodia mwen vin pale avèk gason yo, anpil nan gason yo, m pa di tout non paske m konnen gen gason ki kòrèk, men m vin pale avèk gason ki pa gen bann yo ok, video sa pa pou timoun mes amours ok, si w gen yon timoun bò kote w mete kas oubyen fè timoun nan leve ok, mwen gentan di sa li pa pou timoun. Ok mes amour, men avan mwen antre nan video a map profite remèsye tout moun ki abone sou chanèl la, ou menm ki te voye yon fanm ou yon zanmi w abone sou chanèl la, mèsi, mèsi, mèsi. Kontinye abone, pataje, like epi kòmante. Timoun edem a chanèl la, mwen bezwen pou chanèl la grandi. Pataje chanèl la bay fanmi w, zanmi w pou yo ka abone, mande yo pou yo abone avèk chanèl la. Ok mes amour, men avan mwen pase nan video a, mwen gen yon ti mizik mwen renmen tande pou yo. Bal tande la.

Haa m gentan wè sa w imajine. Ok, ou menm gason, ou pa gen bann, ou pa gen bann chak jou w leve w manje, w ap manje pil manje w, pil manje ki gen plen pwodui chimi ladan yo. Chak jou w leve w manje yon sèl bagay, ou pa p menm leve le maten pou w bouyi yon te, pou w ta di, a mezanmi m wè m pa gen bann, fò m bouyi ti te fèy mwen, fò m tounen nan manje lakay mwen pou m ka wè kisa ki retire tout bann mwen. Ou pa janm fè sa epi chak jou. Touyem nan lawyer pa gen bann konsa yo gen 3 4 fanm wi yo gen 3 4 fanm lawyer yo pa gen bann konsa an ou pa menm gen bann menm lè fini ou panse chak jou wap vini nan kay la la wap vini ou pral jwenn bouyon ou pral jwenn pwason ou pral jwenn bannann pou manje non cheri chak jou ou vini wap jwenn grenn diri a la sou tifi a. Wap jwenn li pou manje. Ou pa gen bann ou pap bay rantman sou kabann lè fini m pral baw bonjou. Poukisa la menm? Depi yon nèg di bonjou, bon pafwa m menm konn kouche ansanm avèw m pa menm ka mande w mande w sèvis m pa menm ka pase men sou ou paske m konnen w pa pral regle anyen. An m pral baw manje m pral baw bon manje pou manje? Ebyen mèt tann bon manje. Ou pa gen bann wap plede manje manje m pou granmesi m pral baw m pral baw bon manje pou manje. Poukisa la menm? Sak touyem nan nan gason sa yo lè yo pa gen bann konsa ou wè lè yo fin yo nèk moute sou yo desann hoo cheri ou dous ou twò dous se twò dous wi ki fèm gentan voye han twò dous m twò dous sak fè w gentan voye fèm fache anh lè fin yo gon dezyèm slogan ankò oo cheri oo m te tèlman anvi w la esak fè w wè m pa fè anpil tan anh ou te tèlman anvi m ki fè w paka fè 2 minit sou mwen. Oh Chèche kote met kò tande mouche, lè w pa gen bann konsa al lopital. Kijan w santi w lè w gade w konn wè w konn fin karese yon fi byen karese, ou fin byen manyen fi a la, lèfini ou nèk antre, ou nèk antre lekòl la foup ou sòti foup. Epi lè w gade w wè fi a antre nan douch ou panse e twalèt li lal fè, ou panse e ouvè lal ouvè pye l anba tiwa tèlman bagay li cho, lè w fouye je w nan tou pòt la lè w gade ou wè fi a se a sa a lap sèvi. Mès. A sa lap sèvi li ap redi fwote lap redi fwote kijan w santi w menm di m kijan w santi w kijan w santi w lè w wè w kouche sou kabann nan la fi a pè manyen w paske l konnen w pa pral regle anyen sou li di m kijan w santi w pafwa w konn nan dòmi lè w ouvri ou sote nan dòmi an lè w gade w wè se madanm ou ki ap bay tèt li dwèt di m kijan w santi w an w pa janm chèche fè anyen a timoun bay la mande bwè. Timoun pa konn kenbe vè non ok. Oh bagay la mande m bwè, bagay la mande m bwè timoun, li mande m bwè. Ou kouche la pou fi a ap bay tèt li dwèt, epi lè fini talè n ap di fanm pa bon, fanm pa sesi fanm. Banm di w yon bagay, ou wè lè w pa yn bann, se kòmsi m te ka di w ou pèdi mwatye nan vi w, lè w pa gen bann ou manke anpil bagay, ou manke mwatye nan vi w. Yon fwaye ki pa gen bann li pap fonksyone, ok. Paske fi a pa sèlman bezwen bèl kay, bèl machin non, li bezwen bann ou tou, li bezwen w fè 3 zèdtan, li bezwen w fè 2 zèdtan sou li, o o. Li bezwen w byen karese l, lè w fin karese l, pou l ale, pou l antre nan douch la, pou l ouvè tiyo a, pou l ouvè pye l, pou dlo tonbe, paske andan l cho, devan l cho, li bezwen w byen, byen netwaye l. O o, fi a bezwen sa tou. E pa sèlman bèl kay, machin. Pafwa ou konn wè nèg lan abiye pou tout lajan l, epi l pa gen bann non. An, ou abiye pou tout lajan w, ou pa gen bann. An, fanm nan ap nèk renmen avè w la, lè l gade l wè w pa gen bann, Ikito. Gen anpil fwaye ki kraze se paske nèg la pa gen bann. But mwen pa di nou medam si gason an pa gen bann, gen remèd nou ka fè pou li, nou pa dwe kite l ok. Lè nou marye avèk yon nèg, nou marye pou lavi. Si nèg la pa gen bann, fò nèg la fè efò a tèt li, nou menm tou fò nou ede nèg la. An ou pa gen bann lèfini ou plen fanm, sa w fè a fanm sa yo menm? Oh oh. E pa chak jou non pou fi a pran dwèt li. E nou k fè fanm yo fè peche pafwa. Paske fanm nan avan w la ou tèlman pa ka ba l sèvis li oblije gen yon dwèt tout tan, tout tan li nan dwèt. Jodi a m vle fini avèk sa pou nou. Ou wè sa? M panse n ap konnen, nou konnen, nou konnen nou inyore sa. Ou menm ki pa gen bann, al wè doktè. Wè doktè, men sa li menm, se meyè solisyon pou bann. Sa li menm l ap fè w fè. 3 èd tan, 4 èd tan, mezi kantite ou. Wè gason ki pase pwa, ki pase vye bagay, ou pa galan. Ou pa galan cheri. Son galon ou ye. Paske ou pa ka, ou pa ka di m ou jèn gason apèn, ou apèn vini, pou wap pase pwa pou fanm, pou wap pase lòt vye bagay, pou wap bwè konprime pou fanm. Ou pa galan cheri. Aprann chèche po, chèche pwodui nou gen nan peyi nou yo, pou k nou bay tèt nou bann. M pral ba nou ti resèt sa byen fasil. Men ki jan ou ka prepare sa. W ap retire po a, w ap pran jèl la, w ap pase l nan peni w. Sa li menm l ap fè doub travay pou ou. L ap fè peni an vin gwo. L ap fè peni an gwosi an menm tan. L ap gwosi peni w, l ap fè peni w vin dyanm. Wè gason an konn poko menm voye menm li tou mòlòlò. Pa gen sa. Ak lalwa, pa gen sa cheri. Wè lalwa, lè w fin voye, wè lè w fin voye. E konsa wap kanpe. Ou pa gen bann ou pa menm ka, gason pa menm ka fè 3 minit menm alevwa pou l ta bay 2 ke. Pran la lwa. Pase la lwa, sa ka rive ou fè l, si w pral nan relasyon a mennaj ou, bon gen gason ki renmen lè fi fè ti bèf pou yo, m pa di w pase l, ou pa pase l paske si fi a. pran gou lalwa li pap ka fè ti bèf lan pou me ou pral travay leve benyen byen lave devan nou mesye fò nou pran swen devan nou menm jan a medam yo ok devan mesye yo devan nou enpòtan tou se pa sèl fi a non ki pou byen pran swen devan ou menm fò pran swen fi ka pran lalwa a tou tout gason ka pran men ou menm gason ki pa gen bann pran lalwa pase jel lalwa ou pral travay ou pase jel lalwa wal travay lè ou vini ou benyen epi wal nan relasyon a madanm ou madanm ou ap kontan oh oh. Madanm ou ap kontan wo. Madanm ou ap kontan lè w bay yon fi, lè w fin, lè w fin byen netwaye yon fi pou wè fi a al nan douch lè fè 3 zèd tan e benyen l ap benyen l ap bay devan dlo li kontan o o ki bagay sa w pa gen bann nan pitit nou banm pwoblèm wi nou banm pwoblèm nou pa gen bann ou menm madanm ki wè mari w pa gen bann ou wèl pa sou sal pa anvi fèl fèl pou li medam aprann ede mesye yo ok lèw marye avèk yon nèg ou dwe edel nan tout sans aprann ede mesye yo bay mesye yo lalwa pou yo pase pase lalwa pou yo ok ou ka fè mari ou vini pase lalwa pou mari ou pa chita la tande nèg la ki pou fèl ou bezwen banm nan fèl pou li tou ok mesye. Cheche bann nou met bann nou la pou nou ka byen byen frape madanm nan. Wè lè w gon fanm ou pa byen frape l, vwazen ap frape l pou ou. Zanmi w lan ki konn vin nan kay ou vin chita nan kay ou a manje bay blag ansanm avè w, l ap frape l pou ou. Pase ou bon pa gen bann. E fanm ayisyèn e fanm ki cho. Si w pa gen bann ou pa ka pran fanm ayisyèn non. O o! Ou konn tande y ap di e lòt nasyon ki cho manti. Fanm ayisyèn cho. Ebyen ok mes amours se tout ti konsèy sa m te pote pou nou Kontinye abòne, pataje, like epi kòmante Di m ki videyo nou tap renmen m fè pou nou Oukrouk.